Sa k rive jodi a nan Petyonvil la pwouve ak klè ke pèp ayisyen se kon pèp ou ka jwe avè l. Otorite pa otorite, machin ofisyèl pa machin ofisyèl, machin blende pa machin blende, lè pèp la move, men ki sa l bay. Ou pral wè sa k rive. Kounye a, direksyon se kay Premye Minis Ariel Henry. Bagay la pran yon lòt nivo wi. Bagay la gon lòt degre. Antretan, deblozay pete nan mitan Jenèf. Ti lapli masakre Babekyou. Men anvan sa, Babekyou li menm, se sa l bliye l pa fè ansyen komisè gouvènman. Bon, ki sa k rive Magalie Habitant menm? Poukisa yo maltrete l nan nivo sa? Gen moun k ap selebre. Gen moun ki deside pete chanpay. Paske dapre yo, li merite sa. Kòman madam nan ye nan moman an? Eske l mouri? Sa k rive l menm? Rete la. Men nou al gade sa k ap pase sou teritwa a. Kite m voye yon ti mo spesyal pou tout moun k ap viv yon moman difisil nan moman sa a Ozetazini. M konnen zòn Florida a, bagay la. Katastrofik. Gade imaj yo sèlman, fò di, men mezanmi, èske sa a son apokalips? Dega yo anpil. Kay ki disparèt, bato, pye bwa, machin, men anfen, Florida tounon lanmè. Bagay la rèd. Anpil konpatriyòt nou yo pa gen kouran, anpil ap konnen de moman ki ekstrèmeman difisil. Kouraj. M renmen nou anpil. M konnen sitiyasyon difisil, men anpil kouraj. Sa p ap rete konsa. Ki sa k ap pase Babekyou konsa a? Poukisa misye maltrete ansyen komisè gouvènman an konsa a? An n gade koze.
E map di yon gwo bonjou pou bonswa chak moun ki pral gad videyo sa. E videyo a pap twò long, mwen fè videyo sa spesyalman paske maten an m tap tande jounal premye okazyon, Gran Boulva, m tap tande Lucmane Delille, ansyen GNB, moun ki fè 2004, ansyen minis jistis, e ke lè yo tap pale de mwen ki te di konsa e ke G9 a tout di m cheriz e babekyu nou bloke tèminal Varreux e ke menm non nou l pap site, l pap ba nou valè. Lucmane Delille, ou san wont anpil. Ou sonje, m ap tou pwofite mande Udmo eskiz paske m pa t site non w polisye Udmo. Ou polisye Udmo tout moun konnen k rele Gazolin. Ou sonje w te voye Gazolin lakay mwen Dèlma 6 vin kote m pou w te mande estrateji kòman pou w te fè l. Te voye mande m kisa m gen bezwen, ki kantite zam. kantite bal mwen bezwen e ke pou m te kapab atake vilaj li di e ke m pat reponn paske m te chwazi pa rantre nan sa yo te gentan fè m abi nou revoke m nan lapolis m pat chwazi fè sa a pou nou Rickman Delil ou pa site non m mwen menm mwen site non ou ou se yon vagabon a kostim ou se yon gang a kostim e de kap bay imaj moun de byen sonje engra ou te voye kote m memwa kout souf kout ou te voye kote m mande m ki kantite zam. Direksyon lakay Ariel Henry. Pèp la deside tout bon pou masakre tout otoritè. Ann gade koze. Respè avèk nèg sa yo son pil mantè, yon pil moun ki pa bon yon nan peyi a. Yo ka fè sa yo vle paske si yo menm nou poko atake yo lakay yo, nou poko atake yo nan zòn kote yo yap viv yo gen nòmal pou yo di ki peyi a bon. Paske son pil bandi yo ye, se yo menm ki lage moun kap kidnape moun nan peyi a. Epi pou yo ba yo kòb, yo fin kidnape moun yo. Sa fè nou di pèp ayisyen e se pou leve kanpe. Anfen e devan kay Ariel la menm se pou nou al pran misye menm e paske tout fwa nou pa al kay Ariel Henry a kay tout minis ti visye ti grangou restavèk sa yo tout moun ki nan gouvènman kap fè peyi a pase mizè nou pa al lakay yo nou pa al antre anndan lakay yo pou nou pran yo pou nou pote bay pèp la pou nou fè sa nou vle avèk yo yap toujou kanpe pou yo di peyi a bon paske nou pa dakò ameriken vin pran moun pou nou vin chwazi moun pou nou nou menm ayisyen nou ka nou ka met moun pa nou nou ka fè peyi paske lòt nasyon pa respekte nou akoz de gon pil endividi. Anpil moun ki reta moun, anpil estavèk, tankou Ariel Henry, minis ki sa sa, mwen pa ka site non sa, paske gen de non ou site, e kòm si ou pa vo anyen, ou konprann, se anpil non chen, anpil toutous nèg sa yo ye, paske yo se anpil kriminèl, e sa fè ke nou di tout moun, e nou pa kab kanpe pou nou ap fè pwòp e tèt nou mal, nou pa ap, nou pa ap fè grèv ankò nan pwòp tèritwa pa nou, nou pa ap fè barikad nan tèt, nan pwòp katye, zòn pa nou, fò n al met barikad la devan bèk Ariel Henry, lakay li menm, ansanm avèk. Tout boujwa santi kap sipòte l e sa fè kò nou kòmanse bloke èpòt la tou pou avyon pa moute avyon pa desann lè sa anben kote Ariel Henry a nap jwenn li paske n bezwen libète pou peyi a. Donk
nou pral foule beton an la ki pakou nou jodi a? Bon kayèk nou prale paske nou pa pral nan nou pa nan chanpyona nou pa nan bagay espòtif ankò ou konn se ale kay misye dwat e kèlkeswa lapolis ou konn se lapolis yo Yo sòti nan mitan pèp la. Moun yo nan mizè a, nan grangou a tou. Yo nan moun ki pa ka manje yo. Men si lapolis yo menm ap fè djòb estavèk, djòb ret a moun. Anben, m panse ke pèp la konn kay yo, pèp la konn figi yo, pèp la ap ba yo vizit. Paske nou pa dakò pou n ap manifeste epi pou lapolis ap tire sou nou. Chak jou moun ap fè mò pandan ke n ap di aba grangou, moun ap di nou pa ka manje, nou pa ka voye timoun nou lekòl. Epi lè nou kanpe pou nou di bagay yo dwe chanje, pou nou di bagay yo dwe gade, nou pa kapab ankò, nou pa ka sipòte. Epi nèg yo menm ap ba nou bal, y ap ba nou gaz. Anmèd la polis yo si yo vle gè a anmèd nou ka fè gè avèk yo la polis paka goumen avèk pèp paske 5 6 oswa machin la polis kap fè papou yo nou ka pran yo nou mete yo kote pou machin pa kraze yo. Bon santi nap rive jwenn depa ariel. Nap jwenn li paske e pèp nou ye paske la vwa di pèp e la vwa di senyè paske pa bliye se pèp lap leve kanpe se pa yon gwoup moun se pa moun ki dèyè dyòb ni moun ki dèyè manje se moun ki paka manje nan peyi a moun ki ap viv nan ensekirite yap kidnape pitit yo Yo pa ka manje, yo pa ka bwè, se moun sa yo t mete kanpe pou yo di yo pa kapab ansanm avèk kowonpi, kriminèl, asasen, Ariel Henry ki tiye Jovenel Moïse ak tout alkolik li yo. Sa vle di ke se pèp la ki leve kanpe, se pou nan chache de mwayen pou nou jwenn tout nèg ki nan gouvènman sa pou n chavire gouvènman santi sa, pou n chavire tout mechanste kap fèt nan peyi sa pou nou ka viv byen paske Dessalines te goumen pou nou, anben nou pa ka nan menm pwoblèm sa ankò, sa fè nou di kèlkeswa blan, je vèt, je wouj, ki enpoze pè a mache yo te mèt al lakay yo paske yo pa ka sipòte okenn blan nan pè a paske nou menm nou gen pwòp lò nou nou gen pwòp dyaman nou blan vini yo vin vòlè sa fè kèlkeswa nèg ki fè pè a mal kòm kèlkeswa senatè majistra depite prezidan pèp la sipoze al lakay yo pou nal chita pou nal bwè e sa nou di pèp la fò nal nan otèl kote nèg yo ap dòmi otèl kote nèg yo ap manje ap bwè fò nal bay otèl sa vizit fò nou chita nan otèl yo nou manje nou bwè sou menm kabòn nèg yo poun pran kabòn yo e si otèl la vle.

Pil sou pil yo vin pimpe pou nou. Sa vle di ke depi se blan ki pa vle wè ayisyen, se pou nou mache pran yo. E sa fè nou di nou pa bezwen entènasyonal la pale pou nou, nou pa bezwen entènasyonal la ap di y ap retire Ariel. Nou menm pèp la n ka al pran Ariel kote li a, nou mete l yon kote pou l dòmi, pou l repoze. Ou konprann? Apa de misye ou konn ki bò Ariel rete? Kwa? Apa de misye ou konn ki bò Ariel rete? M pa bezwen konn kote Ariel rete paske tout kote nou konnen Ariel pase n ap jwenn li. Tout kote gouvènman an rete n ap jwenn li. Sa fè nou kòmanse pral achte kadna.

Semèn k ap vini la yo, m swete gen yon lòt dispozisyon. Tout kote k gen pil fatra yo, wè yo fè kouvèti. Ok, yo fè kouvèti. Mwen swete mwen menm, ok, mwen swete mwen menm, chak kote k gen pil fatra, m fè foto l epi m fè yon piblikasyon. Alò, sa minis lan di a, se pa paske sektè entènasyonal la yo konnen sa l di a e verite non, men se kouvèti k ap fèt. Alò mwen menm wap wèm sot lakay mwen la a pye Asirem prale a pye mwen di ke nou oblije soti nan silans nou ok nou oblije soti nan silans nou e pou ke o mwen le mond antye ok le mond antye bon gen moun ki menm di bon eske m pa riske paske si gon kou eske map ka kouri mwen soti mwen menm pou fè make listwa si tout fwa gon bagay ki rive. La le mond antye a wè ke nan mobilizasyon, nan revandikasyon ki bon pou tout yon nasyon, omwen gen yon moun ki an sitiyasyon de andikap, ki swa ki kidnape, swa ki fraktire, swa ki viktim. Alò deja, mwen nan moman la a, mwen bagay yo pa bon ditou. Mwen la pou mwen. Mache pasifikman e sa pral depan. M pa konnen. Menm jan avèk pwofèt bèje ki sot di. Ou pa enkyete pa rapò avèk konpòteman lapolis lè manifestasyon yo? Mwen pa enkyete. Ou gen 2 beki nan men w.
Mwen pa enkyete.
E sa k fè m sot di talè an o mwen istwa ok. M ap fè istwa ok. Antanke yon moun ki an sitiyasyon de andikap k ap fè revandikasyon li avèk sitiyasyon peyi l. Ki pa favorable ditou. Yon moun ki gen 2 pye 2 men yap plenyen e nou menm menm ki manke pye e sitou nou konnen nan ki nivo yap marginalize yon moun ki an sitiyasyon de andikap menm lè nou gen anpil potansyalite menm lè nou se pwofesyonèl menm lè nou se inivèsitè ou konprann.

Pèsonèlman nou konn òganize, sitou avèk, mwen se kòdonatè jeneral de yon asosyasyon k ap travay avèk moun an sitiyasyon de andikap, se ASCHH, Asosyasyon Spòtiv e Kiltirèl dè Andikape Dayiti. Ok. Sa vle di nou konn abitye òganize sitting, konferans de près, e nou te swete omwen òganize yon mach pasifik, men malerizman konjonkti peyi an li pa. favorab paske tap gen non vwayan tap gen tout tip de andikap ok nan mobilizasyon sa men di ke nou pa ka rete wè sa nou lan lakay nou maten an nou pran beton dakò.
Lè gen deblozay ki pete antre bandi yo, se lè sa a pou konnen tout sa k te pase. Lè bandi ap voye fay, voye kout pwen oubyen voye kout bal, Se la a pou konn sa k te pase. Youn nan bagay tou k trè bon pou lapolis, paske lapolis pwofite rezoud kèk pwoblèm. Premyeman, lè bandi yo ap tire antre yo, yo youn touye lòt, gen pwoblèm ki rezoud. Ann gade sa k rive antre Tilapli ak Babekyou. Ok
pèp la kaporal lapli pral pote yon ti konsèy pou nou e kaporal lapli tou pral fè nou eklèsi nou sou kèk ti bagay pou moun kap mande kap di yon prann yo pa tande yon prann nèg gran avin nan batay ti lapli pa lan batay izo pa lan batay m panse nou ka wè klè jis map salye nou tout tou kap ki pral tande ki pral tande odyo a tou m ta renmen nou prann Nou prete atansyon nou pou nou tande sa m pral di nou an. M ap di nou byen, jounen jodi a se yon fè nòmal pou popilasyon an pran lari paske nou rive nan yon sitiyasyon w konprann peyi a di. Peyi a e pa di l di ankò. Si n ta jwenn yon moun jounen jodi a fè n kado mil goud, menm ke mil goud sa l ban nou an e vennsenk goud li ban nou, w konprann se yon moun ki zanmi nou anpil, ki renmen nou anpil. M ap di nou grenn bagay. N ap di ti lapli pa antre nan batay pèp. Pou m byen di nou, batay pèp la nou nou echwe l. Jis s on batay nou mete kòm si l on mwayen estrateji. M ap di nou, reflechi byen pou w wè. Lè m ap gade pifò geto ki t ap tiye moun pou Jobnèl, ki t ap. detui pèp la. Jounen jodi sa e menm Guito sa ki kanpe nan kan pèp. Kounye a nou di nou pa nou vle pou m antre nan yon batay konsa. Sa vle di ke jounen jodi pèp la gen premye jou l pran lari. Nèg Guito pot nèg Guito pot ko janm mobilize pou te pou te ede pèp la batay. Lè nou voye jou yo wè batay pèp la pran. Batay pèp la gon direksyon ap fè. Yo mete yon estrateji kanpe sou pye. Nèg yo mete nèg Jenèf yo lan lari pou vin devye pou vin devye mouvman pèp la. Ki lò nèg Jenèf te lan te avantay pèp konsa? Ki lò nèg Jenèf te bon pou pèp konsa? Gen lè nou bliye. Pèp sa an pran nou pa gen memwa non. M panse kòm. Nou son pèp ki zonbifye. Nou son pèp ki bliye pwòp tèt nou. Banm di nou yon grenn bagay. Si nèg geto ta fè yon batay, grenn batay nèg geto ta fè, nèg ki di yo anprann yo kanpe nan non Jenèf pou yo pale nan non Jenèf, li te pa ta yon big deal pou l ta rele ti lapli, rele Izo, mesye ann chaje fizi nou zepòl. Jan nou wè batay la pral ye la a fòk nou menm nou ka fè batay paske nèg a zam pa fèt pa fè teyat men ki direksyon nou ka pran men ki direksyon nou ka pran nou ka pataje ide antre nou nou chak vin nan yon bagay sa k bon an nou pran l nou menm kòm ti nèg geto nou di nou p ap goumen antre nou ankò nou p ap kite vye politisyen sa yo vin divize nou jis mesye li lè pou nou met tèt nou ansanm jan peyi sa ap dewoule la a. Li pa bon pou nou youn. Paske nou pa gen, nou se Ayisyen, peyi a e peyi nou li ye. Jis, fòk nou ka, ou konprann, fòk nou ka pran pozisyon pou nou ede pèp la fè rès batay la. Si nou voye je nou wè, ou konprann, y ap touye pèp la, y ap fè masak sou pèp la, nou menm e nèg a zam nou ye, se lan mas pèp la nou soti, n ap soti tèt nou deyò tou. Swa nou mouri oubyen nou viv oubyen peyi a delivre. M panse batay sa l t ap ye. Jounen jodi a anprann, menm ekip nèg yo chwazi pran pran pozisyon yo, se yo menm kounye a jounen jodi a nèg ki pa t vle ki pa t vle wè manifestasyon, ki t ap detui moun nan manifestasyon, pwòp nèg ki te anprann enpeche manifestasyon pase nan Matisan, se yo t gen aksè pou yo fè manifestasyon. Menm yo menm jounen jodi a, lan mitan pèp la, nou di, batay, nou di pou ti lapli rantre lan batay pèp. Nou pa wè yo echwe batay pèp la? Delò pa t tande deklarasyon Ariel la. Se jous, Ariel fè, fè nèg li yo soti. Li fè nèg li yo soti, kounye a pou l ka, lè l fin fè nèg li yo soti, wè l vini, sa l di w? Se nèg a zam. Yo mete yon mwayen estratejik kanpe. Konprann pou yo fini a pèp la. E pèp la toujou stil kanpe dèyè barikad li. M renmen sa. Men jounen jodi a tou gon pakèt nèg toujou ou konprann ki di yo se politisyen k ap pran kòb lan men Ariel pou envite pèp la fè dechoukay. Gon pakèt moun ou konprann ki sektè ki anndan politik la k ap pran kòb lan men Ariel pou ou konprann oryante pèp la kote ou konprann li pa sipoze rive. Kounye a jounen jodi a tout kote pou pèp la ta rive. Pandan l nève, pandan yo vin monte gaz la pèp la nève, tout kote pou pèp la ta rive, pou yo ta wè yo anprann pèp la anprann nève vre, nèg yo anprann ap bay pèp la direksyon kounye a, sa vle di ke pou yo echwe pèp la nan batay. Popilasyon an va wè sa, chans pou mwen tou anprann, kòm batay la toujou ap kontinye, pèp la toujou ret kanpe solidè. Sa vle di kou a anprann poko poko pase. Lè nou voye je nou nou wè yon peyi pa gen travay, pa gen aktivite, sa vle di ke tout bagay ap degringole lan peyi, rete yon pa yon nèg parèt li moute yon gaz nan eta sa, kounye a la pandan pa gen travay. Yon chofè pote pral pran mil goud lan men yon moun pou yon kous. Kote moun sa pral fè kòb sa? E tou sa yo pa yon kidnapin yo ye lan peyi a tou? E tou nap pale kidnapè mal, nap pale kidnapin mal, e tou gon pakèt nèg ki di yo pa lan kidnapin, yo pa lan siki, yo pa lan dechoukay. Jounen jodi a, kman nou wè bagay yo, yo menm kap fè dechoukay, kounya la epi tou nou dim. Antre nan batay pèp. Pandan ou pran nèg yap mete strateji pou yo echwe pèp la. E pèp la poko janm gon moun ki vrèman solidè avèl nan batay lap fè a. Si popilasyon an kòmsi nap fon batay, m panse yo fè nou kounya la yo mete yon estrateji yo fè nou bloke pwòp tèt nou. Nèg yo toujou ap fonksyone. Le gran boujwa toujou ap fonksyone. N ap fè batay, nou bay pèp la yon direksyon, nou kite tout tè, tout espas vid. Nèg yo al Sendomeng jan yo vle. Nèg yo pase al anbasad yo, yo vwayaje jan yo vle. Nèg yo sot lakay yo jan yo vle, jan yo vle. Epi nou menm nou di n ap fè batay pèp. Jounen jodi a, Kòm yo di, yo vin parèt lan batay, yo vin mete yon pakèt nèg enfiltre lan batay pèp la, pou yo ka di, pou yo ka di e nèg a zam? Poukisa jounen jodi a tou, nou menm pèp la, nou di k'ap ede pèp la batay, nou di nou se lite, se lidè e politik, poukisa nou pa fon ta de pankad nou bay popilasyon an vòt an anglè, an fransè? N al mobilize popilasyon tout anbasad yo, tout devan ka Ariel. Poukisa nou pa fè l konsa? N al fè popilasyon an bloke twòp pwòp tèt li, nou fè popilasyon ap soufri a pwòp tèt li, ti madan sa a pa ka fonksyone, nou lòk, nou lòk, nou lòk, epi tout kote, chak kote pou n al lòk yo, nou pa janm al lòk. Epitou anprann nou bay pèp la yon direksyon kote pou li echwe. Men nou politisyen ayisyen, nou twò frajil wi. Nou twò frajil, nou pa gen kè, nou pa gen nen. Jounen jodi a, tout nèg ki di yo lan enterè pèp. Nou menm ki t ap goumen anprann ak Jobnèl, poukisa lè Jonèl te mouri nou te fè silans? Poukisa nou pat tou fè yon sèl kout kle ape nan peyi a? Jovenel ou sit mouri, nou fè silans, nou rete nap gade, epi tou anprann papa nou li te ye, nou te konn ap tiye moun pou li maten midi swa, kounye a menm nou menm nan pandan Jovenel mouri nou rete nap gade, se menm pouvwa nou, nou pa gen pwoblèm. Epi tou, jounen jodi a nou di nou nap fè batay pèp. Nou tap fè batay pèp konsa, nou tap tiye moun, nou tap tiye moun pou pouvwa, kounye a jounen jodi a nou konn pèp, nou konn batay pèp te bon. Mesye banm di nou, nou twò ipokrizi. E sak fè nou pap gon, nou pap janm gon Ayiti. Nou twò sousou. E sak fè nou pap janm gon Ayiti. Li lè pou nou chanje. Ipokrizi sa. Li lè pou n kite l. Lahèn sa a nou genyen an, li lè pou n chanje konpòtman nou. Sa vle di nou gon konpòtman ki yon pan ki raz anpil. Mwen menm, m pa ka gen zam nan men m jounen jodi a, e nèg a zam mwen ye, pou m wè pèp la ap fè yon batay pou m di m pral foure kò m nan batay pèp la. Si ka m ta voye je m, m ta wè. Sa vle di ke se masak yap fè sou pèp la pandan yap manifeste, pandan grangou a di, pandan mizè a di lan bouda yo. Timoun pa ka al lekòl. Bon m tande yo di yon bann lekòl pa lwen pou ou fè. Bon kote yon moun pral jwenn kòb pou fè inifòm? Kote yon moun pral jwenn kòb pou peye lekòl sa? Epi tou. Nap di pou m antre nan batay pèp. Kouman m pral antre ladann nan? Sa vle di pou m bloke tou? M gen zam nan menm m lan bloke pou m lan bloke lari. Kote m gen tan pou bagay sa yo menn? M pa gen tan pou bagay sa yo menm. Mwen pa gen tan. Mwen pa gen tan pou bagay sa yo. Modèl politik sa yo nou pa fè l. Modèl politik ti visye ti grangou sa yo nou pa fè l. Tout sa nap fè kòmsi. Nou panse son byen nap fè pou peyi a. Kòb sa yo nap pran yo pral tounen yon pral yo pral tounen yon igwaz pou nou. Kòb sa nap pran yo yo pral tounen yon boul dife pou nou. Wè mwen menm? M pa yon ta de nèg. Ki la pou denose mafya. Menm tou nou deja konnen yon pakèt mafya kap dirije peyi a gen bagay ki pa konsène m. M konn lè lap konsène m e lè m wè gon moun ki vrèman kanpe ki di yon prann lap vin batay pou pèp. L ap vin sove pèp la. Lè sa a, l ap konsène nou. Modèl politik sa yo n ap fè, politik pou enterè sa yo, dirantan nou pa chanje sistèm sa a, anfen, n ap toujou ret, n ap toujou ret. Zero zero Nou pap janm fè menm 2 sou 10 Nap toujou ret zero a plat Jounen jodi a Pi fò moun M te wè t nan batay pèp yo Pi fò moun sa yo fè kou labou Se kèk grenn ladan yo mwen k ap fè efò Pou wè. Ki jan a ede pèp la anprann pouse batay la. Men pi devan li pral echwe pi rèd. Paske se pou yon bagay serye vre. Nou pa vle pa vin antre nan batay pèp la an ipokrizi pou n di n ap fè batay pèp. Menm nou menm nou t ap detwi pèp la menm nou menm pa ka pwen pèp la ankò. E manti n ap fè. Se sanblan n ap fè. Pa fè sa. Yo ba nou kòb. Pandan nou wè mouvman pèp la pran, yo ba nou kòb pou n vin kraze mouvman pèp la. Men anojou nou poko ka devye pèp la. Mesi. Avè nou menm nèg Jenèfe m ap pale menm. Avè nou m ap pale menm. Pase nou pa di m ap pase sou kote. Konprann? Jiskaprezan pèp la kanpe solidè. Wè Ariel Henry monte l di w son pakèt. Lè nou lè fin fè sa pou nou fè a nou wè Ariel rantre bote byen rapid li fè konnen ou konprann se nèg a zam ki tap manifeste ou konprann ki tap kraze ki tap brize yo fè nou rantre nan yon bagay ke nou pa rann kont se tèt nou nap se pwòp tèt nou nap fè abi mesye banm di nou yon grenn bagay map tou pale pou polisye yo tou menn mesye banm di nou yon grenn bagay polisye yo. M panse nou se menm klas. Pa gen anyen k ap chanje. Sa vle di ke ou pa ka konprann pa gen lòt moun k ap mouri nan peyi a? Polisye, nèg geto. Polisye, nèg geto. Kot lòt nèg yo menm? Y ap byen manje, y ap byen bwè, vwayaje lè yo vle, rantre lè yo vle, fè sa yo vle. nou menm nou toujou pwòp toujou rete ap detwi pwòp tèt nou. Mas revolisyon lè pou n ta chaje fizi nou zepòl tou wi. M panse gen polisye a polisye ki pa zanmi ki toujou vle yon bann pou bif lòt. Sa yo pa bon. Sa vle di ke jounen jodi jounen jodi a mesye. Li lè pou n wè klè. Paske se nou tout nèt, ofiyamezi, se nou tout nèt ki konprann k ap toujou peye kòd kase a. Se nou tout nèt k ap toujou ret stil viktim. Li lè li tan pou n di mesye, ann wè kisa yon anprann nou ka fè pou n met tèt ansanm, pou n pran direksyon, pou n di mesye, pou n di men sa nou vle pou peyi a. E pa rete. Chak direksyon patwon an ban nou, al voye bal, lè nou mouri, yo pap mande lòt bagay, cha blende, cha yap mande. Yo pap janm mande mò yo, yap mande cha yo. Lè nou mouri, nou pèdi pou de tou ji nou. Yo fè nou detwi pwòp tèt nou. Yo fè nou goumen a pwòp tèt nou. Yo fè nou pran manchèt ap koupe ponyèt nou. Nou voye je nou wè san ap koule. Yo tou nou pa janm wè sa tout nou blese l fè nou mal nou pa janm wè sa nap toujou ka kanpe jodi a pou n di ti lapli pa bon izo pa bon sesi pa bon men jounen jodi a m panse l klè pou n pa ta ka wè ti politik sa kap fèt la sou pèp la sou do pèp la la m panse nou ka wè politik sa kap fèt sou do pèp la m panse nou wè l. E pa deske lajan, lajan enpòtan se vre, pa gen moun ki ka viv san lajan. Men, modèl lajan vann n ap pran sou do pèp la la a, e pa anyen nou menm pwòp nou menm ankò pral viktim ladan l. Nou pwòp nou menm nou pral kriye nan menm ti kòb sa n ap pran. L ap fè nou kriye san, l ap fè nou kriye matyè. Antouleke ti mesye Jenèf yo. Nou mal jwe. Nou mal jwe. Si nou tap fè yon bagay pou pèp la, nou tap mande pou tout geto ini. Menm kòm si m konn ipokrizi a nou genyen lakay nou kant menm, pi devan ankò, menm nou menm ankò, nou ta pral kraze l. Menm panse, menm mouvman nou te fè pou Jovenel la, lè m tap kanpe Jenèf e m te bay sipò m. lèm voye jem m wè nou gen e move gen move dirijan e gen move nèg tou kan dan jenèf tou ki pat janm dakò anprann pou mouvman avanse avè nou yo te yo te jous vle anprann yo pa vle fè anyen ansanm avè nou pou nou te jè yon vrèman lapè pou nou te chache yon vrèman solisyon pou peyi a paske nou te gon leta. Ki pa gon maksibòm. Pou ta di kòmsi ki gon maksibòm dyalòg lakay li, ki ta la pou preche, ki pou preche lapè. Lè w gon Leta ki la pou preche vyolans sèlman, sè k ap pwodui nan peyi a e li k ap toujou pwodui. Mwen m te toujou fè tout efò pa m. Jounen jodi a m pa t gen zam.
Bon! Gade byen wi pou w ka byen konprann dosye Magalie Habitant an. Gade byen! Madam nan t nan Petyonvil nan tèt on manifestasyon, men l pa t janm atann ke van an t ap vire. Li pa t janm panse menm on segond ke bagay lan ta pral transfòme. Gade koze! N ap swiv, n ap swiv. Magali, Magali, èske se sa l pral fè? An eseye swiv Magalie ok kisa lap fè wi se sa li pral fè hey hey Magalie lage Magalie lage Magalie Magalie Magalie li pran yonn li pran 2 Magalie toujou li pase li pase li woyy l'attaque de eske se sal fè Magalie lage Magalie lage 100 mil a lè Magalie Magalie Magalie Magalie hey hey hey Magalie heheheh alò ala pye Magalie bon papa wòch wòch Maga. Hehehehehehe lal tonbe lal tonbe Magalie tonbe mèdam mesye li releve li lage li lage san mil a lè Magalie lage Magalie deplwaye mèdam mesye alon vye Magalie sa hein hehehehe wòch wòch nan dèyè Magalie mèdam mesye bagay yo konplike nan Petyonvil wi Magalie kase koub la san mil a lè Magalie kase koub la eyy eyy eyy Magalie li èske lap pran moto sa èske lap pran moto sa.

Vwala medam mesye jan ke nou kapab konstatel se te konsa sa li menm li te ye nan petyonvil ebyen bagay yo yo menm yo vrèman vrèman mal pase pou margali abitan nan petyonvil ki te mete pyel atè poul tal manifeste nou konnen depi kèk tan margali abitan li menm li toujou prezan li toujou prezan nan li souvan prezan alò banm di konsa nan manifestasyon yo. Ebyen fwa sa bagay la li menm li mal pase pou pyè pou e pou Magalie nan Pétion ville pral fè nou fo remak paske e pandan Magalie ap kouri a ok e pandan Magalie ap kouri a ta sanble Magalie pran yon kou eske son kout kouto kisa li ye men dèyè Magalie plen san Magalie blese nan dèyè medam mesye Magalie blese pandan lap kouri ann fo remak e nou pral gade la. La Magalie ap ri. La Magalie ap ri ou kapab kòmanse wè Magalie dèyè Magalie ki plen san la. Bagay la konplike ou wè wòch ok ay Magalie kap kouri la kap kouri nan Petyonvil ebyen vwala vwala ann gade la wap wè san nan rad. Kout wòch, saba, kout pren yo pike malerèz la, bon m pap di malerèz paske moun sa yo se gwo zotobre men pyel bon wi. Komabo pye l bon. Si fi sa pa entèlijan monchè se sur ke pèp la tap touye l. Paske jan bagay la fèt la a kou a pa fèt pou kite Magalie an vi ditou. Lè André Michel wè bagay sa a idem dim mesye sa pap janm met pwent pye l nan lari. Humm! Peyi Dayiti se peyi frajil, peyi Dayiti se peyi kote jodi a wap pawaze, jodi a w se sèl kòk chante, e demen si Dye ve pèp la ka kòmanse mande w eksplikasyon. E se sa a kap rive, lè yo mande eksplikasyon. Antouka, aprè tout sak rive a, ann gade reyaksyon Madam Magalie Habitant.
Manifestasyon ki te dewoule trè byen. Mwen ta pran manifestasyon an depi Jivena epi m t ap moute avè l san ensidan. Ke mwen t avèk tout militan Petyonvil yo. Mwen menm mwen vin monte machin mwen, m vin kanpe pi ba Giant lan. M kanpe pi ba Giant lan avèk yon ekip militan epi te gen radyo ginen ki te la tou. Epi gen yon mesye, yon mesye wo ki parèt li di m konsa ke. Se pa dat non yo dim ou pran manifestasyon an depi Juvénat map chèche w lontan la wi paske m gen demisyon pou yon lòt ti moman lèm gade li avèk yon ekip yon ekip mesye epi menm kote a mesye petyonvil yo tout militan petyonvil yo yo mete m nan mitan yo dil nou pa konprann sa wap fè la fi a lakay li nan lakay li li pa lòt kote petyonvil se lakay li tout biznis li nan petyonvil epi wap vin agresel li dim pa konn sa nap di a non son misyon m gen. Epi menm kote a, tout ti mouton Petyonvil yo di m kase tèt tounen pou m al moute nan machin mwen. Epi pandan m ap kase tèt tounen pou m al moute nan machin mwen, li menm avèk yo prèske yo, yo dis. Epi menm kote a, yo tonbe ap kalonnen wòch. Epi gen militan Petyonvil ki pran wòch nan do, paske militan yo te kouvri m pou wòch yo pa t pran m. Epi tèlman m gen yon kout wòch mwen pran nan pye, apresa m pa t pran anyen, mwen prèske. Se pa sa, m ap di sa, se pa sa ki pou fè m entimide m. Se pa sa k pou fè m kontinye ap goumen pou m ap mande depa Ariel Henry san kondisyon, san pèdi tan. Paske moun sa yo deside ke yo pa vle moun revandike. Mwen menm, mwen fèt kal ap revandike. Mwen fèt kal ap mande depa Ariel Henry san kondisyon, san pèdi tan. Paske Petyonvil se lakay mwen. Tout pitit mwen nan Petyonvil, kay mwen nan Petyonvil. On moun pa ka entimide m. Si gen on manif nan Petyonvil, ke m pa ka kanpe gade l, m pa ka al ladan l. Magalie Habitant, Ou pa ka fè m bat ba. Magalie Habitant, Wi. Ou di se on mesye ou, eske ou idantifye l a on gwoup politik ou a on sektè e moun ki atake w la? Non, mwen idantifye l, se pa kiyès ki fè sa a. Mwen idantifye l. Se kiyès li ye? Li sòti Filipo. Son ekip mesye ki sòti Filipo. An soti Filipo, mwen pa konnen si gon sektè ki kache dèyè li oubyen si se li menm, en, apa, èske l gon apatenans politik oubyen se petèt yon regleman de kont li gen avè w? Non, li ka gon apatenans politik, paske se tout kesyon sa y ap poze l Petonvil. Mwen ta, li, lè l vini, tout moun ap mande èske, kòman fè l atake m konsa, paske l gen yon misyon byen detèmine.
Men, men, li, li pa reponn, li pa di anyen? Non, paske mwen menm mwen te pran machin, mesye yo te mete m sou moto, yo mennen m nan machin mwen, ekip militan Petyonvil yo.
Alò ou di ou pran kout wòch nan pye, se sa? Wi, nan pye m. Ok, men se pa grav, ou pa al lopital, ou kontinye mache? Non, non, li pa grav. Ah ben ok, ah ben dakò, mèsi anpil. Mèsi, paske nou te prete m gwo, gwo medya sa a pou m te pase pran l.